Frèm sèm Bondye beniw Bondye beniw Zanmim fanmim frèm sèm mwen salye nou dan le non de Jezi presye sovè Yon lòt fwa ankò mwen salye nou mwen di nou bonjou bonswa sa depan nan lè wap koute mesaj sa non pam se sè Jean Marie Nadia mwen se pitit Bondye mwen son sèvant Bondye e ou menm ki tande mesaj sa. Map mandew tanpri fèl pase evite yon lòt moun al beni nonm ni ladanl tou e pa neglije si w wè gen de jèn ki pran desizyon pou sèvi Bondye de jèn ki pran desizyon ki kanpe kap sèvi Bondye ou mèt pran sa an chaj gade sa gwo ede nou patajel ou menm ki tande mesaj sa fè yon lòt tandel ede nou patajel abònel pou nou silvouplè. Yon lòt fwa ankò mwen tounen salye nou. Mesaj nou gen pou nou preche sou li la, nou jwenn nou fè lekti a se nan 2 Pyè chapit 3 vèsè 3 avèk vèsè 10 la. Nou pran 2 vèsè ladan l. Vèsè 3 avèk vèsè 10 la. Avan nou kòmanse pou, n ap raple w ke sa se dezyèm lèt Apot Pyè te ekri. Lè apot Pyè te ekri lèt sa a, li te ekri l paske lè sa a, te gen yon bann fo kretyen ki t ap fofile kò yo nan legliz. Yo t ap montre moun yo yon seri lòt pawòl ki pa t mache ak verite Kris la. Men lè sa a, lèt sa Pòl te ekri a, se pou l te bay kretyen yo plis. fòs nan konfyans yo ak nan verite a, paske, li te di yo, wè pa wè, Jezi ap retounen. Se menm jan, zanmi m, frè m, mwen vin di ou, pa neglije, Jezi ap retounen. Mwen vle ou aksepte Kris paske l gen pou l vini, menm jan apot Pòl di l. Wè pa wè retou ap fèt kanmenm. Vle pa vle, se sèten, sa ap fèt kanmenm. Men, pou jodi a menm, nou gen de pwen nou pral debat. E sijè mesaj nou se Jezi ap retounen. De pwen nou genyen pou nou tire, dapre tèks la nou li a, nou pral li l pou ou. E nou gen de pwen ladan l n ap tire. Konseye w suiv li. Rete la paske l di nan pawòl li. Nan Filipyen 4, vèsè 6 a 7, li di, Pa bay kò nou traka pou anyen, men nan tout sikonstans, mande Bondye tout sa nou bezwen nan lapriyè. Toujou chonje di l mèsi tou lè n ap lapriyè. Vèsè 7. Konsa, Bondye va ban nou kè poze, nan jan pa l, bagay lèzòm pa ka konprann, la kenbe kè nou ak lespri nou fèm nan Jezikri. Se li menm ki di nan Pawòl li, Pa gen anyen l pa ka fè, tout sa n mande l l ap ban nou. Ou menm k ap suiv Kris, rete la, pa gen anyen l pa ka fè, anyen pa enposib pou li. Se li menm ki di sa nan Pawòl li, Nenpòt sa nou bezwen nan nenpòt sikonstans, mande l li nan lapriyè. Pafwa ou ka imajine? ou mande yon bagay ou pa jwenn li. Pafwa, se li menm ki di sa nan pawòl li, si ou mande yon bagay, li pa ba ou, se ke ou mande l mal. Gon fason pou priye, gon fason pou mande l li. E zanmi m ap tou pwofite di w sa jodi a, ou menm ki gen chans ki tande mesaj sa, se chans pa w. Gen moun depi yo fèt, Yo poko janm, yo pat janm tande nan vi yo, yo pat janm jwenn yon moun pou di yo Jezi ap retounen, pou yo pale yo de Jezi. Jiskaske yo mouri, yo pa jwenn sa. Men ou menm ki jwenn sa, ou menm ki jwenn chans, ki tande mesaj sa, fè yon òl de fas, tounen vin jwenn Jezi. Ou menm ki poko aksepte l, vin jwenn Jezi. Vin jwenn li paske se li menm ki ka ba w lavi ki pap janm fini an. Retounen vin jwenn Jezi, Jezi ap retounen. Mwen konseye w pran bon chemen an. Mwen konseye w fè sa ki byen, paske Jezi ap retounen. Dezyèm pwen nou genyen, se èske w konnen ni ki jou ni ki lè Jezi ap retounen? Piske nou pa konnen ni ki jou ni ki lè sa ap fèt, ann rete nan bon chemen an, ann suiv li, ann fè sa ki dwat. Si mwen menm avè w te konnen lè Jezi ap retounen, Nou ta rete nan libètinay? Nou ta rete nan fè sa k pa bon? Nou ta rete nan adiltè? Nou ta rete nan fònikasyon? Nou ta rete nan tout sa k pa bon epi lè n konnen l ap vini, nou ta fè yon chanjman? Men piske nou pa konnen ni ki jou, ni ki lè l ap retounen, m konseye w fè yon òldefas. M konseye w fè yon chwa de li. Ou menm ki poko aksepte l, m ap konseye w vin jwenn Jezi. E ou menm? ki te deja fè chwa sa ki kite l m konseye w tounen vin jwenn li fè yon òl de fas vin jwenn li paske li pwononse malè li di malè avèk moun ki te mete men nan charye a e ki gade an aryè men ou menm ki te mete men ou menm ki te chwazi l e li di sa nan pawòl li toujou toujou nan 2 pyè chapit 2 a. Nan vèsè 20 an pou rive nan vèsè 21 an, men sa l di, Si yon moun, moun ki rive konnen Jezikri tankou Senyè ak Sovè li, li fin chape anba tout vye bagay ki mal ki nan lemonn, si apre sa, li tounen mele ladan yo ankò, si l kite bagay sa yo pran pye sou li ankò, l ap pi mal pou li pase jan l te ye avan an. Sa t ap pi bon pou li si l pa t janm konnen chemen dwat la, pase pou lè li fin konnen l lan, li vire do bay kòmandman li te resevwa nan men Bondye a. Sa t ap pi bon pou moun nan pa t egziste ditou. Sa t ap pi bon. pou moun nan pa t janm fèt, pou l pa t janm tande pawòl Bondye, pou l pa t janm fè chwa de sa. Hum! Malè ak moun ki met men nan charya, ki fè bak an aryè. Pou rezon sa, m ap konseye w tounen vin jwenn Bondye. Pou rezon sa, m ap di w Jezi ap retounen. Fè chwa de li menm. Ou menm ki te abandone pou yon pawòl. Mwen pa konn pou kisa dirèk. Ou menm ki te abandone pou sa moun ap di. Ou menm ki te abandone kite legliz ou pou yon bagay. Konseye w tounen. Paske se li menm ki di sa nan pawòl li nan 2 Pyè chapit 2 vèsè 20 a 21. Se li menm ki di l. Li t ap pi bon toujou si moun sa pa t janm tande pale de Bondye. Li t ap pi bon toujou si l pa t janm tande, si l pa t janm konn chemen dwat la, si l pa t janm konnen sa pou l te fè ki byen an, si l pa t janm konnen Bondye te egziste, apre sa pou l ta fin konnen yo, apre sa pou l ta vire do bay Bondye, pou l ta vin vire do bay sa l te resevwa a. Hum! Malè pou moun sa a! Malè ak moun ki met men nan charya a! ki gade an aryè zanmim pran chans ou Jezi renmen ou li vle sove ou se sal di nan pawòl li Jezi vle tout moun sove li ta renmen nou tout sove men ou menm tounen vin jwenn li. Tounen vin jwenn ni. Menm jan l di nan 2 Pyè chapit 3 vèsè 9 la, Senyè a pran twòp reta pou kenbe pwomès li yo, jan kèk moun kwè a, okontrè, se pasyans l ap pran ak nou, paske li ta renmen paske li pa ta renmen pèsonn moun peri. Li ta vle wè tout moun tounen vin jwenn li. Se pou rezon sa zanmi m ap konseye w tounen vin jwenn Bondye. Se pou rezon sa tou mwen vin di w kounya la Jezi ap retounen. M ap konseye w fè chwa de li menm paske l vle sove w. Paske se li menm ki mande pou retounen vin jwenn li. Paske tout sa l te di yo tout prèske fin fèt. Pa rete tan ankò. Menm jan l di nan pawòl li, Lè jou a prèske rive ou pral wè gen moun k ap pase pawòl li nan betiz. Tout sa yo fèt deja. Tout sa yo se pawòl k'ap akonpli. Se pwomès li te di yo k'ap akonpli. Men ou menm zanmi m pa rete tan ankò. M'ap mande w tanpri avanse, ou menm ki tande mesaj la fè chwa de li menm. Retounen vin jwenn Bondye. Jezi ap retounen. Ou menm ki tande mesaj sa, fè yon lòt moun tande l. Abòne chanèl sa pou nou, nenpòt lè ou ta jwenn li. Si ou ta jwenn li ou menm, fè yon lòt moun tande l paske Jezi ap retounen. Jezi vle sove ou. Jezi renmen w, ou menm tou ou vle fè chwa de li menm, paske l vle nou tout sove menm jan l di nan pawòl li a, mwen konseye w retounen vin jwenn Bondye. Retounen vin jwenn li. Pa gen anyen l pa ka fè. Tounen vin jwenn Bondye. Se te sè pa w, Jean Marie Nadia. Ou menm ki tande mesaj la, map mande ou ede nou priye. Chak jèn ou wè kap fè sa, ede li avanse. Li menm se menm jan parol la di si si si mwen anonse levanjil la, se pa glwa m map fè, men se yon nesite, men se se se yon nesesite ki koz m avèk mwen ap anonsel. Men ou menm ki tande mesaj la pa refize l. Ou menm ki te ale lwen Bondye retounen vin jwenn li. Fè yon òl de fas. Chanje lavi ou. Jezi ap retounen. Paske si nou te konnen ki jou l t ap vini, nou t ap rete deyò a. Nou ta Kan n konnen l ap vini nou ta retounen. Men piske nou pa konnen, fè yon òl de fas. Tounen vin jwenn Bondye. Tounen vin aksepte l. Ou menm ki poko aksepte l ditou. Fè chwa de li menm. Amen.
Fè chwa de li menm paske l vle sove ou. Ou menm ki tande mesaj sa, ou menm ki se pitit Bondye, m deklare delivrans sou lavi w. E m deklare viktwa sou lavi w. M deklare tout sòt de benediksyon sou lavi w. M deklare. Pwosperite sou lavi ou. E pa nenpòt pwosperite. Pwosperite an tou zega, nan tout fòm, nan tout fason. M deklare sou lavi ou. Ke Bondye fè wout avè ou. Ke l pase avè ou. Se te sè pa ou. Jean Marie Nadia. M ap mande Bondye kapab beni ou. Men ou menm ki tande mesaj sa, fè l pase pou nou. Mèsi. Bondye m nan beni w.